Klas nimewo 3, Kijan ou ajoute foto ak lòt objè nan Word? Lè m di lòt objè a, se gen dwa fòm, se gen dwa òganigram, se gen dwa, paregzanp, de flèch, eksetera. triyang, sòt de bagay konsa. M ap raple nou ke nan klas 1 an, nou te wè kijan nou te chwazi e kijan nou te chwazi fòm tèks la avèk gwosè tèks la. Se te toujou la a, nou te toujou chwazi Times New Roman. N ap raple w ke pou sa a, pou klas sa a, nou chwazi Times New Roman pou l ka parèt pli gwo pou ou. Epi m ap chwazi pou nou te chwazi 36 si m te vle l parèt pli gwo ankò nou kapab mete l la plis m ap avanse plis m ap desann se plis l ap vin gwo èske w konprann donk plis m ap vin piti tou 10 11 12 13 14 donk e.

Admeton ke nou sonje ke yè nou t ap pale de nan dènye nan dènye fèt nan nan klas de an nou te pale de e 9 depatman ki genyen an Ayiti epi nou te mete yo sou fòm tablo nan klas de a nou te wè de tablo kijan li nou ka mete tablo yo epi yo parèt pi bèl ok epi kijan nou te ka mete nimewo paj tou. Ok donk map eseye a chak fwa remete menm ti bagay sa yo pou nou pou nou pou nou pou nou ka sonje yo ok men lè nou avanse pli lwen petèt ke map fè sa paske la m pa ta vle mete tablo vrèman epi pou pou mwen pou mwen ka twouble nou men omwen nimewo paj lan Map mete l pou nou. Donk nimewo paj lan kankou m te di nan leson 2 an, nan klas 2 an, w ale nan Insert epi w ale nan Page Number epi mwen menm mwen chwazi Bottom of Page epi anba adwat epi ou sonje li ba ou Header and Footer nou te pale de sa deja nan leson 2 a, si w pa vle sa parèt ou fè Close la. Plozy la ok donk ti paj mwen parèt la nimewo paj mwen parèt paj 1 la ok donk kijan ou ajoute foto ak kijan ou ajoute lòt objè ou ajoute foto ok alò mete sa nan tèt ou depi ou di ajoute donk son bagay wap ensere son bagay wap insert tout bagay ki te ajoute se nan insert yo ye donk ankò yn fwa N ap ale nan Insert pou n ajoute foto a. Insert, Lè w klike sou Insert, w ap wè li di w Pictures, Online, Pictures, ok. Li di w Shape, li di w Icons. Donk, nou te di Foto. Donk, se nan Pictures nou prale. Ok. N ale nan Pictures. Epi, lè nou ale nan Pictures. Pa egzanp nou te di n ap ajoute yon foto de Ayiti ok nou ajoute yon foto de Ayiti la nou pran foto nèg mawon an kankouyè wè otomatikman menm jan nou te fè l nan CV a donk otomatikman li ajoute l la m ka desann li pi ba ok. Donk m ka fè l pi gwo epi m desann li, m desann li pi ba, m ka bouje l yon ti moman. Alò mwen te fè yon bagay, mwen fè yon erè se ke. M ta mete curseur la la se se otomatik ke sim dil ajoute foto a la se la lap ajoute donk fè trè atansyon nou wè e nou wè sak li rivem nan donk map desann curseur la pi lwen metel la pa egzanp ok donk nou wè curseur a la donk kounya la lèm lèm di ajoute foto a se nan pozisyon sa ke l pwal ajoutel. Nou wè menm si yon bagay rive nou, nou pa bezwen panike just efase epi rekòmanse nap refè menm egzèsis la insert pictures epi nou te di nap pran nèg mawon ou wè otomatikman li parèt la donk as moman la ou kenbe cursor a ou vire li ou ajoutel konsa donk se konsa ou ka ajoute yon foto epi akotel. Donk ou gen dwa met yon ti tit nèg mawon ok nèg mawon donk se konsa ou ka ajoute yon ti foto map bese l map mete l pi piti. Pou l ka pran tout paj la. Donk nou wè. Donk e ou ka ajoute otan de foto konsa ke ou fè. Sof ke foto yo fò yo deja sou òdinatè w. Li trè difisil pou dèfwa pou al chèche yon foto an liyn sou entènèt pou pou al pran. Men mwen konseye nou lè n ap lè n ap pran foto yo. Lè nou pwale sou Google pa egzanp pou nap chèche foto yo, se pou nou chèche de foto ki pa gen copyright ladan l. Gen opsyon pou sa, map montre nou sa yon lòt jou. Men pou lenstan, tout foto ke nap genyen yo, nap mete yo sou yon fichye. Pa egzanp, ou konnen ou pral fè yon devwa, devwa a gen dwa rele Hopital Victoria. Donk ou gen yon fichye ki rele Hopital Victoria, epi ou mete tout. Foto, Opital Victoria ouvè yon devwa ki rele Ayiti. Ou gen tout foto, tout fichye ki rele Ayiti yo yon kote, dekwa ke lè ou annik ka ale, ou al chèche, ou pap pèdi ap chèche tout kote sou òdinatè a. Ou konprann? Donk, se sa fè lè ou wè mwen, mwen fè insert la, epi tout foto Ayiti yo, ou ap wè yo la, tout foto Ayiti yo o menm kote. M gen foto Desalin, m gen pito Karibe, m gen lòt bagay donk e se pou emisyon an mwen te telechaje tout foto sa yo pou m ka montre nou de twa bagay donk se konsa li trè fasil vrèman vrèman trè fasil pou ajoute foto kijan ou ajoute yon fòm kounye a si ou wè m sot make nèg mawon la ok nèg mawon m te gen dwa met nèg mawon la ok. Konsa, epi m ta vle fè yon flèch, admettons m avanse nan Diamond konsa, m ta vle fè yon flèch pou m montre kote, e, kisa ki nèg mawon, paske yon moun gen dwa ap gade li, gen dwa ap di, bon, kisa k nèg mawon. Ok, donk, nan menm kote a ankò, nan Insert, kounye a, w ap ale nan Shape, ok. Ou wè lè lèm klike sou shape li banm tout kalite fòm e posib e imajinab nou te di ke nap pran on flèch nou te gentan pran on flèch konsa on sèl vwa nou te konn on flèch de vwa nan ka sa banm nan ann pran on flèch on vwa ok ou gade.

nan Insert Shape on fè epi kounya la ou kòmanse fè cursor la kounya m ka virel janm vle. Donk lè w klike sou insert shape lan dèfwa nan seri de nan seri de dèfwa nan pa egzanp si w ap tape oubyen selon mizajou w genyen an w ap wè l parèt dirèkteman men dèfwa se jis se se ou menm ki pou kenbe cursor la pou fè l parèt donk ou wè m fè yon shape m fè yon shape de nèg mawon nan menm shape sa nan menm flèch sa yo Nan menm shape yo wap wè ke gen yon deseri de lòt flèch pa egzanp mwen te gen dwa di flèch sa mwen pran ok Èske w wè li? Donk, ou ka chwazi lè koulè, ou ka mete yon lòt koulè m vle, m te gendwa mete l jon, menm jan flèch mwen fè toutale an, m gendwa ba l koulè sa a, m gendwa fè l pi gwo, m gendwa fè l an pwentiye. Donk, ou konprann? Donk, vrèman ou ka fè plizyè, plizyè, plizyè bagay. Donk, se konsa ou ka ajoute de flèch, men konsa tou. Menm jan ak yè, pa egzanp, nou te konnen nou te genyen 9 depatman, ou te gen dwa eseye pou w ajoute yon òganigram. Donk, nan ofis 19 la, nan ofis 19 la avèk nan 365 lan, 2 sa mwen konseye nou achte yo ki chaje tout bagay yo, enben jisteman, gen yon kote pou w ale nan Smart Art. ok lè w klike nan smart art lan li menm lap baw se yon esplikasyon ou ka fè yon lis de lis si w vle ou ka fè yon process ok ou ka fè yon yerachi ok ou ka fè de circle jan yo di an donk ou ka fè selon sa w vle eksplike a ou ka bay de fòm piramid ok epi ou ka fè lèfò matrisyèl jan nou di an e vrèman ou ka fè dè yerachi ok donk pa egzanp ou ta vle pale don òganizasyon oubyen bon ann pran de ka de yè kote nou tap pale de e e nou tap pale de 9 depatman donk nou pral se pito sa son relasyon 9 depatman yo ok. Donk, ou gen dwa di ke ou pral chwazi yon fòm pou montre de ki relasyon ki genyen antre 9 depatman. Ou gen dwa pran sèk lan tou. Donk, ou make, ou mete, ann mete sa a, pa egzanp, ou wè sa a, li parèt kon sa, son egzagòn. Epi m di oke. Oke, ou wè, otomatikman, li parèt, li parèt la a. Donk, la a. Map tape Haiti ok la la mwen tape lwès la sidès ok la nip la grandans.

Ou wè vrèman la ou ka fon relasyon ou ka fon relasyon ou montre men ki relasyon ki genyen èske ou konprann donk ayiti nan mitan epi plizyè depatman e akote yo donk vrèman e se de se de se de fòm konsa ke ou ka fè ou ka rajoute ou ka rajoute dot e dot fòm tou si ou vle e ou wè sim fè sa pa egzanp. pou ke m ka èske w wè li ou ka eseye rajouti lèzòt ou ka bouje l ou ka mete l anwo ou ka mete l anba vrèman ou ka mete l deyò epi kounye w la ou ouvri yon lòt Vrèman e plizyè bagay ke w ka fè se vrèman se vrèman on outi ki trè trè trè trè fasil a itilize epi li vrèman li vrèman trè trè bèl lè w lè w prezante l konsa m gen te gen dwa pa di ke bon m pap chwazi relasyon tip relasyon an banm mete on lòt fòm m ap montre nou. Ou gen dwa li l an menm nan an ankò, Insert, Smart Art, ok. Kounye a la m pral montre pou n, se se yon relasyon m pral montre ki genyen antre yon pòs epi men ki jan konpayi m nan li sitye, men ki òganigram, nou toujou ta ap tande pale de òganigram, ou konprann, de yon yerachi, ou gen dwa wè li gen tan, li gen tan montre m yon yerachi la a, m gen dwa di, ok. E ann di pa egzanp pouvwa, ann di pa egzanp se Jovenel ok epi la ou genyen pa egzanp lapolis. Ok il faut gen yon mot gen six mots on make plusieurs bagay ou konprann make lame ou konprann make prison Donk, ou wè, la a, ou genyen dè, dè, sa se yon yerachi li ye, ankò yon fwa, m gen dwa ouvri l, m gen dwa fèmen l, e ou wè jan l parèt ankò, e menm jan an, menm jan toutalè an, ou gen dwa chanje koulè a, si w vle, pou w chanje koulè a, ou ale nan stil, ok, si m fè l, si m fè sa, ou wè, otomatikman, m chanje koulè. ok m gendwa metel koulè sa sim vle sa tou m gendwa chanje stil lan sa ki dèyè a sim pa vlel ble fon yon lòt koulè vrèman e se de zouti ki vrèman itil nou wè janl parèt byen bèl la li parèt pwofesyonèl yon moun pap janm panse ke se an de twa minit. ke ou fè ou fon ou fon ou fon devwa ki parèt konsa gade gen flèch k ajoute ok genyen yon yerachi mwen kreye yon òganigram epi m gen dwa montre w yon lòt òganigram ankò vrèman esplore opsyon sa li vrèman gen de bon bon bon bon bèl fòm ladan l e ou wè pa egzanp nan sèk yo. Nan yerachi, nan matris lan, nan piramid, nan pwosès. Pwosès la li menm se pa egzanp se lè w ap montre men ki jan bagay la sòti epi l ap monte oubyen l ap ale. Pa egzanp si si w fè l se konsa l parèt pou nou a di pou nou a di w ou kòmanse etap 1.

Etap 3 Ke nou pral vann Ou wè Donk rapidman ou montre ou montre yon ti Ou montre moun yo kisa w ki entansyon w fè a Donk ou gendwa ou gendwa w ap montre yon tèks konsa Donk lè w seleksyone li kare a vin konsa m gendwa mete l pi piti Ok Ni sa tou m te gen dwa fè l pi piti. Ok. Donk ou wè, yo parèt byen piti. Epi ou gen dwa ogmante ankò si w vle. Vrèman e 2 bèl bèl bèl bèl zouti pou nou ka prezante de bon devwa. Mwen ba nou vrèman de gwo zam la a. E se de basic men se de bagay k ap fè ladiferans pou nou. Ankò yon fwa, nou pa bezwen ap mande pèsonn. Avèk ti videyo sa yo nou ka fè bagay nou pou kò nou, nou play, nou pause videyo, nou regade kijan yo fèt, an pasan nap gade ke paj yo chanje, donk li mete nan paj 1 la epi otomatikman paj 2 epi sa paj 3 kòm menm jan pou nou fè yon tou senpleman yon rapèl sou klas ke nou te fè. Klas nimewo 2 an. Lòt bagay ke vlem montre nou jodi an avan nou kite nou se kijan pou fè yon prezantasyon ok prezantasyon an li menm li fèt avèk yon lojisyèl ki rele powerpoint anpil moun pa konn fè prezantasyon nou pa tap janm panse sa anpil moun pa konn fè prezantasyon donk avèk office 19 la oubyen 365 lan prezantasyon vrèman pli fasil lèw ouvri lojisyèl powerpoint lan ok wap konn al chèchel. Lè ou tape l sou òdinatè w, PowerPoint, epi l ap ouvri, l ap montre w lojisyèl la epi w ap ouvri l. W ap klike, ou ouvri l. Donk, lè w ouvri l, li parèt konsa. Sa yo, se de, se de pre-fòm ke yo ye. Donk, si m, si m chwazi sa, pa egzanp, se fòm sa a ke prezantasyon m nan pral genyen. Si m chwazi sa, pa egzanp, se li ke prezantasyon m nan pral genyen. E si m chwazi sa, si m chwazi sa. Donk, mwen de, mwen deside m pral pale de Ayiti. ok epi m di bon m pap mete on fèy blanch bon map chwazi sa pa egzanp ok wè m chwazi sa otomatikman li montre m se konsa l pral parèt ok m gen dwa di non m pa renmen l epi m chwazi sa li montre m se sa kap parèt lap parèt an wouj. Epi tèks lan ap la oubyen anvè, m di non e m gen dwa di ok sa a, sa se yon lòt bagay. Pa egzanp, sa se petèt si w t ap fè yon atik nouvèl, yon atik jounal pa egzanp. Oubyen sa a gen moun ki renmen sa yo, yo trè pwofesyonèl, yo trè vizib. Men lè w ap chwazi yon prezantasyon, li, li, li toujou bon ou chwazi yon fon blan pou zye moun yo pa fatige twòp. ok donk chwazi yon fon blan le plis ke posib paske lèw chwazi yon lòt koulè zye moun yo fatige epi moun nan vin pa ap gade prezantasyon w lan ankò epiw vin pèdi atansyon moun nan donk etan done ke nap chwazi yon fon blan ok ann chwazi yon fon fon sa bon nou gen dwa si gou e koulè sa pa diskite si w renmen yon lòt fon. Men ou wè ke sa li pi difisil a swiv ke fon sa. Donk nap chwazi fon sa avèk fon ble an epi ou dep si se sa ki chwa ou epi dèfwa li diw more image ok pou wè kijanl pral parèt ok donk pou wè ou wè li pa mal ditou donk nou klike sou create ok lèw klike sou create prezantasyonw ouvri ok donk kounya sa se tit ou. Li di w klike pou w ajoute tit ou. Tit mwen se Ayiti. Ok. Ok. Donk pou ouvri yon lòt paj, ou retounen la, ou klike sou sa, ou senpleman prese Enter. Ok. Ou wè l ban w yon dezyèm. Ok. Dezyèm nan. Men, yon bagay trè enpòtan m ap montre nou. Nan Office 2019 la, avèk nan Office 365, ok, li vrèman fasil. nou pral ensere dè foto ok pou nou rann prezantasyon nou agreyab depi ou pale de prezantasyon ou mèt konnen gen anpil foto mwen konseye nou lè nou pral fè prezantasyon nou mete anpil foto de kote paske se sa ki se sa moun yo renmen ok donk ou pral li tou parèt la jan nou tap fè li a sim vle la mte ka ensere yon tablo. Menm jan a ye a ok. Ou ka eseye yon chart, ou ka eseye smart graphic ke nou fèk sot wè yo avèk tout ti fòm e piramid etc yo epi nou ka ensere the pictures eseye ensere foto nap klike sou sa pou nal chèche foto ayiti yo nal chèche foto nèg mawon an ankò wap wè ke otomatikman mantre foto nèg mawon an wap wè ke li baw de sigjestyon adwat. ok lap baw de sigjestyon adwat ok ou wè tout sigjestyon li ba ou se ofis 2019 la ki konsa avèk ofis 365 lan gen lòt ki konsa tou donk mwen chwazi e pa egzanp ann pran youn nenpòt ladan yo ann chwazi sa pa egzanp ok. Donk, mwen pè ke li parèt konsa. Si m chwazi sa, l ap parèt konsa. Si m chwazi sa, l ap parèt konsa. Ok. Ou vin la, ou vin la. Donk, ou wè vrèman li ba w plizyè fòm. An n di, an n kite l konsa. Ok. Epi nou di, sa se nèg mawon. ok m klike la ankò kounya sim vle menm stil de foto a wap klike adwat oubyen menm stil de prezantasyon wap klike adwat wap klike sou duplicate slide oubyen ou just klike la ankò ou fè enter lap baw yon dezyèm. Lòd ke yo genyen an, si m vle sa a vin 1, m annik kenbe l avèk curseur a m monte l pi wo, otomatikman sa ap vin 1. Men, m vle ke se 2 l ye, epi sa se te twazyèm, m mete yon twazyèm, menm bagay la, menm egzèsis la, m klike yon foto, ok, epi m klike sou drapo a pa egzanp, ok. Ou wè drapo a parèt, li pa banm vrèman on sigjestyon. Dèfwa li baw sigjestyon, dèfwa li pa baw sigjestyon. Se selon e kantite foto a. Li va baw sigjestyon, sa se pa anyen. Ou di drapo. Ok. Donk, etan done ke drapo a pi enpòtan ke nèg mawon an, nou mete drapo a an dezyèm pozisyon, pa egzanp. Men sa se de detay. Ou klike sou enter ankò. Ok. and so on m pran yon bèl foto plaj la depi ou wè otomatikman l banm foto plaj lan epi l banm e dè sigestyon pou plaj lan ok m gen dwa pran sa pa egzanp li banm yon bèl sigestyon nwa e ban epi m make bèl plaj ok. M mete m klike agoch ankò oubyen m wè sa pi bèl m make bèl plaj la ou gendwa pran sa ou gendwa pran sa ou gendwa pran sa ban m pran sa kòm sa koulè a pi bon e sa m klike la ankò enter ok m al chèche lòt foto de Ayiti. Paske son prezantasyon sou Ayiti li sa se pale san sousi ok donk ou wè la li banm bèl bagay la bèl imaj de pale san sousi m mete la epi m mete pale san sousi ok mete pale san sousi. Lèm fin mete pale san sousi an. Ou wè li li ban mwen la a epi li di w l ap generate lòt design ideas ok li di w èske se konsa w vle l èske se konsa w vle l donk mwen jenere konsa ok a chak fwa ke w klike sou li l ap jenere dè ide w wè l ap jenere dè ide l ap di w si w pa renmen l m ba w lòt ide ok ou wè la a l ap li ba w li ba w ide sa yo. Men la a wè lap li baw lòt ide ankò a chak fwa donk m chwazi pale san sousi Enter e nap pran yon dènye poum ka montre w kijan prezantasyon an li dewoule e ann pran Desalin ok fi ankò yon fwa menm bagay la li baw dèzide. Epi m pran sa a pa egzanp, epi m make Desalin. Ok, li, l ap jenere dè ide. Petèt l ap ban m, petèt m va chwazi yon youn ki pli, pli apwopriye. Li jenere dè ide. M di m ap pran sa a, Desalin. Oubyen sa a, Desalin. Pafè! Donk, prezantasyon w prè. Konprann e si slide bon pa bliye ke beny la m just ekri de mo m ekri ayiti men m te ka ekri sa m vle tou ou konprann m te ka ekri sa m vle aprezanp m mete drapo an la admeton m te vle pa ezanp ekri yon lòt drapo e ekri yon lòt tèks a kote an la sa w fè ou ale ou klike sou ensere ok epi lè w klike sou ensere a.

Ok donk ou ka fè plizyè plizyè bagay la ou klike pou ajoute de tèks m gen dwa ajoute lòt tèks la si m vle la tou ok donk anpil anpil anpil bagay ke ou ka fè vrèman e ou wè deja yon prezantasyon bon admeton ke ou fini ou fini ajoute tèks yo epi gon lòt bagay ki vin rive Lè ou pa ou pa konn yon bagay ou bliye sam ta diw la metonw epi ou pa vle al nan ouvri youtube ou gade prezantasyon yo li gon opsyon la ki di tell me what to do ok si sim di pa egzanp add text ok paske m wè bouton zòn de text la pa parèt ok. li et otomatikman li dim se insert text box ok donk se se sam tap chèche talè a mpat ka wèl ok a bon men li la ok so li metem insert text box kounya li diw li ajoutel pou mwen li diw draw a text box ok mfè sa. Ou konprann? Donk sa vle di ke si m vle, m ka ajoute yon lòt tèks la. Ok? M ka ajoute sa m vle la. Nan menm jan a toutalè a, li pa t ko parèt, kounye a li parèt. Donk ou wè lojisyèl la otomatikman lè m mande l sa m vle an, li fè l parèt pou mwen. Petèt ke li te la toutalè an, m pa t wè l. Epi li di m meni. Ou wè? Mwen li k fè l la a ankò. M ka tape la a si m vle. Donk ou wè, pa panike si w pa jwenn yon bagay, lojisyèl la kounye a se kòmsi li gen yon gid, li di w ki sa w vle, ki sa w vle, ou annik tape la nan tell me what you want, tell me what you want to do epi li ba w tout sa w vle fè. Kounye a ann ta di ke prezantasyon an fini konsa epi kijan pou w prezante l pou l parèt a gran ekran an vrèman, men kijan sa fèt. ok se sou sa ou klike ou klike sou sa ki rele slide show lè w klike sou slide show li parèt konsa donk li kòmanse konsa ayiti sa se drapo ayiti ou fè wap pede peze flèch yo nenpòt sa w peze li avanse sa se nèg mawon sa Se on bèl plaj Ayiti ok sa se pale san sousi pi sa se Desalin ok epi li tou End ou konprann donk sa se basic on prezantasyon pou ou retounen nan menu avan ou fè peze escape ok donk sa se on pati basic nan prezantasyon nan demen nan klas 4 lan map montre nou kijan ou ensere des animasyon. nan prezantasyon ou epi kijan ou ensere lòt bagay nan prezantasyon men m panse ke sa a son m pat menm gen entansyon fè tout sa men nou gentan fè 30 minit donk pou n fè yon wrap up de jodi a nou wè pa egzanp kijan ou ensere de tèks ay de foto kijan ou ensere de flèch pa egzanp epi kijan ou ensere de zòganigram de fòm ki montre

Epi ou jan m te di talè an ou ka bouje yo, ou ka chanje yo, ou ka ou ka fè tout sòt de tout sa w vle, ou ka ajoute yon lòt shape la ok, ou ka chanje fòm nan, si m di fòm sa pa bon ban m bon fòm konsa m fè l konsa, si di pa grandans lan mete l konsa. mete l konsa donk pou pou vrèman varye varye epi pa bliye tell me what to do se li menm kap di w tout sa w vle ok epi si w bliye yon bagay ou just al la ou klike tell me nan tell me what to do an lap ba w donk vrèman yon bon yon bon ti kou yon bon ti klas jodi an donk pa bliye subscribe si w poko subscribe pou w jwenn nou nan fanmi an epi pa bliye pataje. jan de video sa yo sou Facebook ou sou WhatsApp ou pou lòt moun ka benefisye de ti klas sa yo. N ap wè ankò. Tchaw!